Nan lè sa. Jodia nou gen avèk nou yon envite spesyal ki deja avèk nou sou plato nou e kote ke nou pral koze avèk li, nou pral pale avèk li e sou de bagay ke ou menm wap chèche gen enfòmasyon de yo spesyalman de Ayiti e spesyalman de Peyi Chili. Jodi a, nou genyen avèk nou, sou plato nou, Wi Pi, yon jèn gason k ap evolye nan lakou Chili, kote ke nou pral pale anpil koze avèk li aswè a. Deja, Wi Pi, kòman w ye? Bon e map di w bonswa Malaba e se yon plezi pou m la avèk ou aswè a e mwen se Wilkinson Paolo e ki se an espanyòl ou byen m ka di Wilkinson Polo e alyas Wipi e deja mwen la mwen disponib e pou m fè show a avè w e se yon plezi pou m pou m konplete show a avè w avè pou fan yo kap swiv nou nan moman. e pou n pote sa ke yo pa te konnen. Byen, e Wiby deja e di nou kòman w santi w sou plato Avanyè de Chile TV Show avan menm ke nou kòmanse rantre nan show a danble. Bon, ou konnen, e se yon plezi, se toujou yon plezi pou mwen patisipe avè w e nan jan de aktivite sa yo. E ke nap fèl nan foma poun fèl la. Trè byen.
E ou menm kap swiv nou la kap gade nou, e deja ou tande e envite a, e byen. E ke nou pral koze, nou pral pale. Ke ou menm ou anvi genyen enfòmasyon de la jenès, spesyalman kap evolye nan la kou chili. E byen se rezon sa ki pèmèt ke nou mete cho sa sou pye. yon fason pou kapap genyen yon ide spesyalman de evolisyon jenès la nan lakou Chili. Byen, Wiby, e ou kapap fon ti pale avèk nou de kòman sitiyasyon an te ye nan peryòd ke menm ou tap evolye an Ayiti? Èske ou kapab fon pwofil pou nou de Ayiti? Le kont ap evolye. Bon, an Ayiti, kòm ou konnen, pa t tèlman gen twò grand aktivite, sinon ke aktivite eskolè mwen, ke mwen potko tèmine, e, bon, mwen te preske, m te ka di mwen, avan mwen menm ke m vin isi a, mwen te nan reto, filo, epi m tèmine, m pa pran anpil tan, answit, m vin ateri isit. Men pa t tèlman gen twò grann choz, sinon de aktivite pèsonèl men ki pa t twò grand ke sa. Pa t tèlman gon aktivite kòm si m ta di w pwofesyonèl kèlkonk. Trè byen. E men e kòm si yo toujou pale de e Ayiti genyen pwoblèm e e travay. Genyen pwoblèm ensekirite. Èske w kapab esplike enpe avèk piblik a Manini de Chile TV Show k ap gade w, k ap swiv ou la a kounye a menm? Env PD sa, kòman ou menm ou te viv sitiyasyon sa yo an Ayiti, peryòd ke w t ap evolye? Bon, pou m di w, an Ayiti vrèman vre gon pwoblèm ensekirite e gon pwoblèm de chomaj ki trè gran. E pousantaj la nou konnen l deja ki popilasyon an k ap viv yon trè gran vi de chomaj. Men ensekirite a sa pral depan de zòn ou yo. Chak zòn viv ensekirite a nan yon nivo diferan. E ke m ka di nan zòn pa m nan, li pa te twò depase pase sa, men sof ke ou konnen gen de zaksyon ou konnen popilasyon an, de banditism an tou sa. Bon, depi yon moun te an Ayiti, ou pa menm bezwen pale l de twòp de bagay sa yo, apa de yon moun ki etranje sèlman ou ka pale de sa. Men m panse ke se de pi gwo pwoblèm Ayiti gen nan moman.
Byen, men e sou plan travay an Ayiti, eske ou pat janm ko fè eksperyans yon fwa nan vi ou pandan ke ou te Ayiti pou ou pran beton an, pou chèche travay, yon fason pou e kapab rekipere yon minimòm yon fason pou kapab fonksyone? Bon, tankou jan m te di w la, aktivite lekòl mwen pa t tèlman ban mwen tan pou m te mennen yon aktivite pèsonèl ki te, ki pou ta pran plis tan ke sa, men sof ke avèk kreyativite nou genyen, nou te kreye kèlk, kòm se, kòm m te ka di sa, dè aktivite, dè anbyans pou n akonpanye dè jèn parèy nou e pou nou wè kòman nou te ka mete yon seri de aktivite sou pye, nou fè yon gwoup sitou nan lekòl nou o nivo klas nou tou sa e nou te konn òganize de gwoup de travay sitou ou konnen nan epòk e egzamen leta reto filo tou sa e kote ke jenès la Li bezwen sipò nan jan de aktivite sa yo paske nou konnen ki mòd de edikasyon nou genyen. E se sa apre sa ti aktivite m te konn mennen se aktivite kòm si m te tou m te konn ap ede de ti moun bay yo leson.
Se ki vle di ou te konn fè sa ke yo rele sosyal la anpil an Ayiti. Ebyen, Wibi e.
Èske ou kab di nou ki zòn ke ou te plis apresye lè ke ou tap viv an Ayiti? Bon, fòm di w zòn m apresye yo m pa viv ladan yo, e se zòn an pwovens ki bokou pli kalm ke zòn kapital la, men fòm di w byen se nan kapital la m tap viv. e ke nan touris lokal ke m te fè a, ke m te gen chans fè a, se Okay avèk Jakmèl, m te trè enpresyone de kòman m wè, jan m wè vil sa yo, e pa rapò a kote m tap viv la, ki se kapital la, Pòtoprens, m te vrèman sipri. Trè byen.
E men, e, èske ou kapab eksplike, e, piblik a Manille de Chile TV Show k ap gade ou, k ap swiv ou la a, e pou ki rezon se te, e, pwovens ke ou te vize, or ke n konnen e an Ayiti, yo di ke lè on moun w ap viv nan kapital, sa vle di anpil. Pou ki rezon se, e, pwovens ke ou te chwazi pou, pou fè, e, touris? Bon, ou konnen an Ayiti, sitou pa rapò a istwa nou, e ke vil pwovens yo okipe yon trè gran plas nan istwa nou, ke gen de vil ki toujou konsidere kòm trè gran vil, de trè gran vil an Ayiti, kòm lè kay, lè w pran lè kay, lè w pran Jakmèl, Vizavi de touristik e tou sa e atou yo genyen kòm de plaj tou sa de moniman se youn nan rezon ki fè mwen trè enterese pa vil sa yo. Trè byen e
si w ta gen yon konsèy ke ou ta bay de twa zanmi e k ap evolye a leksteryè peyi Dayiti e sou sa ke menm ou sot rakonte nou la a e Lè ke ou anvi fon tou kòmsi pou al vizite e ou ta konseye l ki kote pou l ale. Si w ta gen yon konsèy nan sans sa a pou w ta di yo. Pa egzanp, gen anpil moun k ap evolye deyò peyi a ki toujou ap plenyen de ensekirite. Sou le plan ensekirite, deja ou avanse avèk nou, ou montre yo kote ki bon e kote ki pa bon. Si w ta gen yon konsèy pou moun ki deyò. jodi a ki ta anvi rantre an Ayiti, ki sa l t ap ye?
Bon, e kòm ou konnen l deja, e nou kite Ayiti sa fè, bon, byen ke l pa twò long, men bagay yo evolye, sa vle di ke sitiyasyon an, jan m te kite l la, l pa konsa, e ke. Pa rapò a jan l te ye sou tan pa m nan, e ke kounye a bagay yo vin trè agrave, men si ke m t ap kòmsi konseye yon moun pou l ta vizite yon zòn oubyen de vil an Ayiti, e ke mwen menm tou m pa t gen chans vizite majorite vil yo, m pa t gen chans vizite yo, e ke se. Sa m di w m gen chans vizite yo se te Okay, Jakmèl e avèk vil de nesans mwen ki se Peti Gwav. E men vil ke m te anvi vizite tou se Okap ki te ki gon trè gran istwa, trè grand istwa e tout moun atire pa li menm e zòn L'artibonite tou. Trè byen.
E zòn sa yo m panse ke yon moun ap trè enterese pou ale la pou aprann konnen kòman istwa ye e kòman Kòman yon seri de moniman arive konstwi. Trè byen. Men konsèy la se, se ke ou envite moun yo rantre an Ayiti pou vin vizite peyi a, pe enpòt ke ta gen ensekirite paske yo se pitit peyi Dayiti, yo dwe vin vizite l kote ke yo pa konnen. Bon, kòm nou konn pwovèb la jan l di, manman w ap toujou ret manman w, bèlmè w, nenpòt sa w fè, li p ap janm ka ranplase manman w. Sa vle di ke Ayiti a, se nan san nou li ye. Byenke nou ka fè vizit yo, men rete avèk pridans, konsève lavi nou, men li toujou enpòtan pou n fè. Touris lokal yo ap vizite peyi nou e ke ou konnen anbyans ke wap viv lòt bò a lè w antre an Ayiti se pa menm anbyans lan. Wap toujou santi w yon lòt jan, wap toujou santi w depi w pile tè a sèlman ou santi w yon lòt jan. Sa vle di li toujou bon pou pou w antre lakay ou wè kòman lakay ye, lakay se lakay. Trè byen. E ou menm kap swiv nou la a kap gade.

Kounye a menm, ki rezon e ki pèmèt ke an depi de tou sa ki pase an Ayiti e de sa ke ou sot eksplike nou, ki pèmèt ke jodi a ou ateri nan lakou Chili?
Bon, e rezon an son Ooh bzanm kòman te ka di sa e son pa rapò avèk sitiyasyon peyi nou yon jèn ta toujou vize evolye nan yon lòt peyi ki bokou plis avanse ke Ayiti paske avni a futur a an Ayiti pa osi bon ke sa e li pa osi asuran ke sa ou konnen ki pa rapò avèk kriz politik ki afekte tout kouch yo. Ki afekte men bon tout kouch yo m pa wè kisa l pa afekte ankò. Ki vin rann tout bagay bloke jeneralman. Ki l ap trè difisil pou yon jèn wè avni l an Ayiti e ke pou l pa ta renmen al evolye nan lòt peyi. e apre l fin tèmine etid li oubyen menm yon etid pwofesyonèl kèlkonk, ou akoz de chomaj, tou ba, tou sa, ou konnen, apa de bwat leta yo, ke ou ka jwenn yon ti travay ki trè minim, ke li pa twò, li pa twò, kantite kote ke ou ka jwenn travay yo, li pa twò grand ke sa.
Byen, e Wifi, m ta swete ke pandan wap pale avè w la, paske wè gen bagay ke m pral di w, m ta swete ke w gade kamera a. Gade kamera a spesyalman paske fòk piblik la li menm li gade w li wè w. Ou konprann? Se ke gen bagay ke nou pral di, piblik la ka di kèt, Fòm wè moun kap pale a. Ou konprann? Byen, e wi pi deja ke jan ke ou sot eksplike nou la, nou konnen ke ou rantre nan lakou chili a pa rapò de yon ansanm de pwoblèm ki genyen an Ayiti. Mentnan jodi a ou nan lakou chili, eske ou kapab di moun yo kisa ke ou wè de bon e de move kote de peyi chili?
Bon, kòm ou konnen l, e jeneralman, li p ap de menm avi a pa rapò a tout moun. Sa ka rive m wè l yon fason, lòt moun wè l yon fason. E ke pwoblèm yo, ki sa li ye? Se ke nou rive nan yon peyi kote ke nou pa t pale lang nan, nou pa t vrèman adapte avèk sistèm peyi a, e sitou s on peyi ki. pa twò pre nou, nou pa t vrèman konn kilti peyi a, nou pa t vrèman konnen sistèm de fonksyònman peyi a, e ke lè ou fèk rive isi a l ap toujou trè difisil pou ou evolye e pa rapò avèk e jan de fonksyònman yo. E pwoblèm ki pi, pi gwo pwoblèm m te afwonte se te pwoblèm lang lan e apre, apre sa se te, bon, sa rive tout kote nan mond lan se diskriminasyon an ki yon ti jan trè avanse isi a. Byen e
sèl kòm lè ke yo kòm si yo fè ou sa yo rele e diskriminasyon an. Ki bagay ke yon chilyen kapab di ou ki fraske ou, ki pwouve ou ke se diskriminasyon ke li fè ou?
Bon e bon m ka di chilyen an pa trè pa vrèman gon konesans avanse de peyi nou menm ke pou yo menm peyi nou son peyi pòv E sa m pa p twò apiye sou li. E pou yo menm nou se de pòv. Nou vin chache lavi vrèman men e pa rapò a koulè nou tou. E depi ou nwa ou parèt yon kote, ou konnen moun pa wè w menm jan avèk yon blan ou byen yon moun ki gen koulè po diferan. E ke chilyen an li menm sa l toujou wè. Se koulè w, li toujou vle diskrimine w sou koulè w.
Ya e wibi Kom si nan sans sa e ou pale de diskriminasyon si w ta gen yon konsèy pou lòt frè ayisyen ki nan lakou chili k ap viv ki sa ke ou te kapab di yo lè yo anfas sitiyasyon sa ak yon chilyen?
Bon, konsèy ke m ta bay yon Ayisyen e ke isi a gen anpil atou, sof ke ou menm ki pou mete entèlijans ou deyò pou chache yo. E m panse ke gen anpil bagay ke ou ka jwi de yo isi a, yon Ayisyen, yon jèn Ayisyen sitou, e pwofesyonèlman, bon, o kote edikasyon, m panse ke se wout sa pou n fè. e ke se youn nan fason ke nou ka konbat kòman jan ke fason ke yo panse de nou e ke sitou konnen ke nou menm nou son nou son pèp ki entèlijan e youn nan bagay ki ka nou ka enpresyone yo se nan nivo konesans lan e chache yo ba mete yon bagay nan tèt ou yon pwofesyon yon Kòman m te ka di sa? Mo a pa vin nan tèt mwen non. Yon pwofesyon, yon. Men kòm mete yo o top e nenpòt sitiyasyon ki prezante pou yo kapab toujou fè valè tèt yo. Wi, bat pou fè. M te ka di l konsa. Bat pou fè valè tèt ou e paske pou yo menm sa ke ou vin fè isi a se de travay mizerab e. Kòman jan ou dil la se nan español la jan yo dil la ayudante pou yo menm depi wal mande yon travay yon kote se de travay bas de baz ke w ka fè ti bagay bale tout bagay sa yo e ke m panse ke si tout fwa ou chache yon pwofesyon ou chache yon yon bagay met nan tèt ou e ke wap plis ou mwen leve nivo a pa rapò a jan ke yo panse ou ye. Byen ok ou menm kap swiv nou kap gade nou la kounya menm sou Amani de Chile TV show ebyen. Nap prete menm mo sa a ke envite nou, Wipi, deja di w li, se mete w nan yon nivo ki pi rezonab devan zye pèp chilyen nan. Yon fason pou yo kapab wè w pi byen ke jan yo te wè w avan. Jodi a, nou konnen ke gen anpil jèn fi ak jèn gason k ap evolye nan peyi Chili ki fè anpil efò, ki retounen al fè etid klasik yo, e mentnan gen anpil Ayisyen ki nan inivèsite k ap aprann de pwofesyon nan lakou Chili. Nan sans sa a, nou ankouraje tout lòt zanmi, tout lòt Ayisyen k ap swiv nou la, k ap gade nou, Sou plato Amani te chile TV show, si w pat ko fè sa, pran direksyon pou al mete bagay nan tèt la. Se sèl mwayen ou kapab kenbe valè w anfas chilyen yo. Byen, se te konsèy pa nou, nou menm prezantatè Amani de Chile TV show. Wi pi, apa de diskriminasyon, apa de konsèy ke ou te ka pap pote pou zanmi Amani de Chile TV show kap swiv ou la, spesyalman zanmi ki nan lakou Chili. Pa egzanp, lè ke ou al travay, eske ou konn sibi kèk pwoblèm avèk blan ki nan travay la oubyen chilyen oubyen lòt nasyon ki nan travay yo? Wi, sa rive, sa rive trè souvan, de ti pwoblèm pèsonèl tou sa. Ou konnen, nou pa sòti nan menm kote, dèke ou fè fas a yon moun ke ou pa t abitye. Ap toujou gen de ti pwoblèm de baz e paske moun sa yo ou konnen, yo gon kilti diferan, jan yo ye se pa konsa nou ye, jan yo fonksyone se pa konsa nou fonksyone men sof ke toujou kenbe respè w e toujou konpòte w byen nan travay yo e ke pou w pa pou w pa rantre nan twòp pwoblèm avè yo. Byen e.
Pa bliye nou gen avèk nou sou plato nou Wipi ki se envite nou jodi a kote ke n ap fè w fè konesans avèk li ke ou menm ou pa t konnen. Deja ou gen tan tande anpil bagay ke li menm li eksplike w. Mentnan se pati ki gen. Kesyon, repons, Wi ou non ke ki pral rantre lakay ou. Pa bliye w ap swiv show sa a sou Amanii de Chile TV Show. Ou kapab sipòte nou, ou kapab ede nou. Sèl fason pou fè sa se al like paj Amanii de Chile sou Facebook e ou kapab subscribe nou. sou kont YouTube nou e ou kapab al follow nou sou Instagram. Sipòte nou ou sipòte tèt ou paske nou sou tout rezo sosyal yo. Wiby, e eske ou kapab retrase jounen w ou di mwens dire de 24 è de tan? Lè w leve, 2, a lè ke ou soti ou antre lakay ou.
Bon, kòm ou konnen l, nan peyi etranje, ki jan bagay yo ye, e ke prèske mwatye nan jounen an, se pou se pou ou vann li, e si ou vle, si ou vle pa rete men vid, paske isi a e pa menm jan avèk Ayiti, Ou boule bil fòw peyel fòw bay leta saw konsome yo m ka di preske tout jounen an pase nan travay apre sa kèk lèw rive lakay ou fòw repozew fòw bay kò a yon repo e distrew nan sa pouw gen distrew si gon bagay pafwa ke wap aprann ou byen tout sa fatig la ogmante eske se antre epitou ou gen dwa pa menm gentan antre menm. Epi ou fè ou fè direksyon lekòl, men tout moun yo pa gen menm menm sistèm de vi, sa vle di gen moun ki ka antre l repoze l oubyen li fon li gon lòt aktivite l ap regle apa de travay la, e konsa tou gon lòt li menm ki al lekòl, e mwen menm pèsonèlman e Lè m antre, m repoze m e m pase tan avèk madanm mwen. Si se le weekend li ye, m distrè m avèk zanmi m, enjoy mwen. Pa vrèman gen gran choz. Byen, e Webby, se ke ou eksplike nou pakou w pandan 24 è de tan, nèspa? Ya. Mentnan, èske ou kapab eksplike lè w leve le maten ki premye bagay ke w fè?
Premye bagay ke m fè le maten, se pipi m pipi, epi apre sa m prepare m, m fè bezwen ijenik mwen, apre sa si m ap soti pou m soti. Byen, epi, m konnen ke ou son foutbolè, pa vre? Nou distrè nan foutbol, sa vle di, nou pa ale, nou pa ale nan gwo. Ou swe? Nou distrè nan.
Byen, ki jwè prefere ou? Jwè prefere m se Ronaldo, brezilyen. Byen, pa gen pwoblèm. Wi pi, e, èske ou sèmante deja pou di yon moun yon pawòl ke ou pa di l li?
M pa kwè sa rive m, paske mwen menm m s on nèg ki respekte tèt mwen, e m gen respè pou moun tou. Si m di w yon mo deplase, se paske ou te di m. M pa kwè m te rive sèmante, paske sèman se pa yon bagay m renmen fè. Byen, e, ki pi gwo regrètman ke ou gen nan vi w? Epi,
pi gwo regrè ke m gen nan vi m, se paske papa m pa la jodi a pou l ta jwi, pou l ta jwi, kòman m te ka di, sa l te rekòlte nan pitit li yo. Trè byen. Epi, m ta renmen ke w fikse kamera a pou di piblik Amani de Chile a, Aprè sa ke ou sot di la a, ke ou ta swete ke pou papa w ta la pou l joui pitit li yo. Si ou ta gon konsèy pou kèk zanmi k ap gade w la a ki pèdi papa yo tankou w, ki sa l t ap ye? Bon m espere ke w gade piblik la nan je. E konsèy la se kisa l tap ye? Se toujou rete soude avèk fanmi w, pa divize pou nenpòt trik, pa divize pou nenpòt kisa, sa ka toujou rive, lang a dan toujou mòde, men fòk ou konnen inite a, se sa ki prime dayè pawòl la di l nan drapo nou an, linyon fè lafòs. E m panse ke dè ke nou ini nou, nou avanse pi byen, nou avanse pi rapid, nou avanse avèk plis e davantaj nou fè plis pwogrè. Byen.
E pa bliye ou menm k ap swiv nou la, w ap gade nou sou Amani de Chile TV Show. Se show pa w la menm. Ebyen, nou pote l pou ou lakay ou. Wi pi, a ki laj? ou kòmanse jwe foutbòl?
Monchè, fò m di w byen, foutbòl la se yon bagay ki kòmanse trè bonè nan anfans mwen paske youn nan kado papa m te renmen fè m se achte balon pou mwen. Sitou nan epòk vakans nou, nou te konn distrè nou, m pa vrèman raple m Si m te ka gen yon 5 an, ou si zame pat vreman football, si non football, si tou ou konnen a lepok, e nan epok pa nou an koman football te ye, e animasyon an koman l te ye bo kote ti moun yo, e football la pat vreman jan li ye jodi a, e ke an Ayiti nan epok, si tou nan provens. Avèk blad ou ka distre w, ou mete l nan sachè, ou fè l fon balon epi tou ou distre w. Sa e te koutim nou, sa e nou e nan san nou l te ye foutbòl la. Trè byen.
E ke e tout sa yo se de bagay ke depi ou w ap grandi ke w ap w ap jwe avèk yo. Ok e Weby e ki jwèt ou plis renmen?
E jwèt m plis renmen an se de sa nap pale la football aprè sa se kisa l ye gen de jwèt m renmen toujou ki vini aprè se fòm di w byen damye son jwèt m renmen anpil damye son jwèt m renmen anpil aprè sa kiyès ki vini ankò football damye se kon ti jwèt yo rele mòpyon m renmen l tou aprè sa basket. Trè byen. Wibby, ou fè ide pou tiye tèt ou deja?
M raple m te fon ide konsa vre. Pou ki rezon?
Eee bon, rezon se te rezon ki rezon te... Ou konnen pafwa ou konn nan ti pwoblèm avèk e fanmi ou tou sa, gen de pawòl ki ta di ki pa ta sipoze di, pafwa sa yo konn bo remò. Byen.
E men sa a, li menm li, li te pouse w, li ba w eksè pou w te al e pann tèt ou oubyen kèlkonk, oubyen koupe, koupe gòj ou e kèlkonk. Pafwa ou konn gen de bagay moun nan konn di w e ke ou konn wè ou pa, ou pa merite l, ou pa wè poukisa ou te la, ou pa wè rezon egzistans ou. Byen.
E Wipi, kisa ki atire w ka yon fi?
E bon, sa ki atire m premyèman, sa ki atire m kanmèm, sa ki atire m kay yon fi. Ou pa jwe pè, ou vri kò a. Se panse m ap pò. Se panse m ap pò. Paske sou plato a vane yon de chile ti bichou. M tèlman gen bagay ki atire m kay yon fi, si se yon sèl bagay ou mande m, l ap tèlman difisil pou m ba ou. Paske m te ka di ou, premye sa ki atire m kay yon fi, se kalite l. Trè byen. E wipi, eske sa rive ou deja ou pè vijinite fi?
Anmweyy sa rive m deja. Men e sa rive w e kòman w santi w lè sa? Èske w ka eksplike e kòman w santi w an fas sitiyasyon sa? E kijan bagay yo te ye nan epòk mwen an m pa konnen si sa rive pou tout moun. Lè w pran vijinite yon fi, se toujou yon fi entelyè pou ou e ke w konsidere w tankou yon jènjan, tankou yon. Tankou yon matcho paske lè ke se ou ki premye pèdi fi a sa kòmsi son fyète liye pou ou e ou ka di ou konsidere kòm premye nèg fi a ou k metel nan le mond e ke fi sa ou tou grave nan memwa l. Trè byen e ou menm ki se flannè nòmal la ou tande repons la nan menw wi pi

M son moun ki toujou renmen wè lè moun pwòp. Byen. E ke sa son konplèks. Bon, se sa m te ka rele yon konplèks. Bon, ou menm k ap swiv nou, k ap gade nou la, nan minit sa a menm. Ebyen, li enpòtan chak fwa ke ou lakay ou ke w ap viv. Toujou gade kaj ou pwòp. Toujou gade ou nan yon andwa ki nòmal. Paske se ekstrememan enpòtan wi pi eske ou kapab di nou konbyen boksè ou gen.
Bon se pa yon bagay ki vin nan tèt mwen pou m kontwole boksè m paske Sèvo w gen twòp? Gen de boksè non e pa ke m gen twòp non gen de boksè m gen depi l depi l jennen m pa mete l E ke m tou kite long kote pafwa m pa itilize yo tou. Pa gen danje. Webby, eske sa rive w deja ou fè kadejak sou yon fi? Non, sa pa ko rive m. Sa pa nan panse m tou. Sa pa janm nan panse m. Pou mwen se yon zak. Se yon zak ki pa sosyal.
Byen. E ou menm k ap swiv nou, k ap gade nou la, kounye a menm, sou plato Amani de TV Show. Pa bliye se emisyon paw la ki rantre la kay ou. Kote ke nou pral fini. Nou espere ke ou soutni show a nan nivo ke ou kapab. Kijan ou kapab fè sa? Ou prale sou chanèl YouTube nou, wap subscribe Amani de Chile TV show. Ou prale sou Facebook, wap like. Paj nou e ou prale sou Instagram pral follow Amanii de Chile. Ebyen, nou sanse rive nan pati ki eksememan enpotan an. Jodia, show sa a posib gras avek Jean Baptiste ki se yon sponsò ofisyel Amanii de Chile TV show. E se sèl sponsor ke nou genyen ki sipòte show a. Epi lòt moun ki pèmèt ke show sa a posib, se Amaniyi de Chile TV Show. Ebyen, nou swete ke tout moun k ap swiv, k ap gade show a, ou kapab rive sou nou. Ou kapab pale avèk nou, nenpòt jan sa ye, n ap tande ou. Wi pi, ki pi gwo mwayen nou fè lekòl?

Sou plato Amani de Chile TV Show, ou genyen repons la. Eske wi, eske il non. Eske rezilta a kòrèk. Repons la nan menw. Wiby, pastè ou manbo?
Bon, e li pa ni youn ni lòt, sa pral depan de jan li fèl la. E ke pou mwen menm pastè yo. M pa gen pwoblèm avèk, m pa vrèman gen pwoblèm avèk pastè men sa wè li pran de jan yap fè sa yap fè a, e manbo a m pa vrèman gen pwoblèm avèk manbo men se jan yap pratike l la.